Bonswa tout moun, byenveni nan Bilten Jounal madi 16 desanm 2025. Nou pral prezante w nan salye nouvèl nou sou Info TV kanal nou. Asistans e sipèvizyon direktè teknik nou se Nixon Mésidor. Mwen se Wilco Jasmin sou Info TV kanal. ULCC ki se inite k ap lite kont koripsyon nan Bilten Jounal nou. Sa se yon nouvèl enpòtan ki fèk tonbe konsènan ansyen chèf deta Michel Martelly. Avan ke nou ale nan sous detay sa yo, nou gen John Alisma Bolivar ki mouri depi samdi pase a. E medam e mesye ki pase prèske 2 zan edmi maladi jounalis jounalis konfrè nou Alisma Bolivar ki mouri E nou pral prezante w kòman sa ye. Ti sèl t ap pale sou rezo sosyal la kote nou tout ki te sipòte Bolivar toujou kontinye sipòte Bolivar. Paske l pa t ale Brezil. Mesye Lula da Silva ak gouvènman l lan se pwo Wis ke yo ye. Genyen yon lòt bò Wayòm Ini ebyen ki anonse yon pwogram dèd pou peyi Ikrèn.

konbat koripsyon. Enben nou pral antre nan John Alisma Boliva. Medam e mesye, frè e sè, jan ke nou tap sipòte John Alisma Boliva, John Alisma Boliva mouri samdi ki pase a, jodi madi 16 desanm 2025 lan, avèk anpil kalamite, maladi, doulè, men li goumen avèk lanmò a, men l ale. Sè patizan yo toujou kontinye sipòte fanmi an jan nou te kapab. Sou tout rezo sosyal la, kote ke li te konn ap pale nou de gè Ikrèn avèk Larisi, Vladimi Poutin deklare egzèsis naval k ap fèt antre Larisi ak Lachin se pou kontrekare pwisans Lèzetazini nan rejyon an. Èske sa sifi pou ta kontrekare Etazini? M ap gen pou m ba w detay anndan videyo a chita. Genyen prezidan peyi Ikrèn nan, Mesye Volodymyr Zelenskyy, ebyen ki fè konnen la a nan yon entèvyou ke li bay nan peyi Brezil oubyen ak yon jounal brezilyen, paske l. Ebyen se tout pwen sa yo, tout moun ap sonje Bolivar, condoleances mon frère Bolivar, ale dans la paix et joie avec Dieu, li te toujou di se lougawou kap manje la, se rat Pay k ap manje kay pay, se sa Boliva te toujou deklare. Medam e mesye, tout moun ki t ap sipòte l yo toujou kontinye sipòte fanmi an e kapab deside pou l kapab di yo p ap kite l fè anpil jou nan mòg, li kapab antere sa misye te vle. Jan ke m t ap sipòte l sou nimewo ke li te gen yo, m pa bezwen site yo, toujou sipòte Alisma Boliva. Kòm li deja ale li pa la ankò, yo prevwa fè antèman an samdi 10 evle k ap vini. N ap tou kite istwa sa, Mon frère Bolivar, kondolyans. Avan m ale pi lwen, kite m siyale, avan m ale pi lwen, gen tou sa, Nèg ki rele Fantom lan, atis Fantom. Nou te wè kèk kòmantè anndan piblikasyon ke yo te fè yo, jounal man ki te valè te joure te al te li son lè. Bay nèg la bay sa l genyen nan djakout li, men se ayisyen ke l ye. Kiyès ki te joure tete sou rezo a si te rele Fantom? Sof ke Menm yo pa konnen si rèlman vre, yo di sa yo vle, sa deranje non. Men, ke Fonto te joure, ke li pa t joure, lesansyèl, Fantom se yon Ayisyen. Mwen se yon Ayisyen. Yo arete misye depi wikenn dènye ki te pase a, nan Repiblik Dominikèn. Sou rezo a gen yon plakèt blofè, ti vòlè k ap chèche atansyon, k ap chèche vizibilite. te gen yon nèg ki te pataje yon pòs mwen te wè pòs la yon ti yon ti pakèt ti vòlè kòm kwa ke m panse Fantom te libere non li poko libere nou poko konn kisa bagay la ye jiskaprezan Fantom poko janm libere. Mwen menm, m gen korespondan nou ki an Repiblik Dominikèn. Jiska prezan n ap chèche konnen ki sa bagay la ye, poko gen eleman enfòmasyon nesesè. Sepandan ke premye eleman enfòmasyon ke nou jwenn sou rezo sosyal yo, ke m te di sa depi semèn dènyè, paske mwen gen korespondan nou ki di Wilko Jasmin yon remak ke mwen fè nan arestasyon Fantom nan m kontaste se pa komsi se ajan imigrasyon ki arete Fantom jiskaske te gen moun ki te di Wilko jan bagay la ye yo dwe arete l yo remèt imigrasyon non se pa konsa bagay la ye te gen polisye lòt polisye polis nasyonal ki te la nan arestasyon misye nan Repiblik Dominikèn. se pa t kòm sen ajan imigrasyon. Konsta ke m te kapab fè nan videyo ki te pataje sou rezo sosyal la, yo te kanmenm byen trete miche nan sans ke yo pa t kòm ke imilye misye, bay kou, tout yon seri de bagay, minote l eksetera. Okontrè yo te chita mete devan machin nan, nan pikòp. Misye gen lòt jèn ansanm avè l yo te minote nèg sa yo. Men m pa konnen kiyès nèg sa yo ye. Mentnan, menm san dosye sa a, dosye Fantom nan pran yon lòt dimansyon. Paske, jan n panse bagay yo ye a, gosye a gen lè ap ale odela de imigrasyon Repiblik Dominikèn. Jiskaprezan, Fantom poko libere. Jiskaprezan. Bon mwen menm m ta swete limyè fèt sou sa kap pase anpil sikilasyon kap pase sou rezo a gen anpil bagay kap di pa gen kenn dokiman ofisyèl ki di men kisa bagay la ye vrè arestasyon fantom sepandan gen moun dè enfòmasyon ki ta fè kwè arestasyon misye ta lye avèk kesyon dosye penal ladanl. sil penal, gen plizyè aspè ki ka vini sou sa. M pap antre ladan l paske m pa gen tout detay yo. Mwen Moulk Jasmin k ap enfòme w sa k sanble dosye Fantom nan ale pi lwen. M swete ke misye jwenn avoka ki ede l nan ka a. Jan jan bagay la ye, bò kote pa nou an Ayiti, n ap kontinye chèche. Pa gen, Leta ayisyen an pa di anyen sou arestasyon Fantom. Ki rezon ki fondamantal ki fè arete Fantom? Eske se paske li pa gen repiblik e dosye legal depi ou nan aktivite ou gen ti mwayen gen de bagay ke ou kapab jennen ak fasilite? Eske se mank dokiman legal? Eske se ta enplike ke nou poko konnen, eske se moun ki ta ake misye yo, Fantom son nèg, menm si w wè misye tout jan l ye a pafwa, men pou moun ki kontwaye misye son bon nèg nan sans ke misye pap trayi nèg ki otou de li, sa ka rive prizon misye ap pran li pa fòseman pou li, sa ka rive se antouraj li, sa ka rive se pou nèg ki t avè l yo, Nou konprann sa m di nou an? Se sa k fè n ap chache konnen ki sa bagay la ye. Nou pap fè ankenn pike devan ladan l, paske dosye a li menm li parèt yon ti kas konplike sou ka sa. N ap chache pou n jwenn plis enfòmasyon, plis eleman, plis detay pou n konnen pou ki sa arèstasyon Fantom nan ye. Ki sa misye fè? E kòman tou ki kòm kwa misye ka jwenn èd, liberasyon l, paske se yon Ayisyen, nenpòt jan ke ou vire l, Fantom rete yon Ayisyen. Misye gen twa gen atitid li gen tanperaman di betiz etc pa respekte moun etc nan mizik li sitou lè misye bwè tafya lè misye va sou kwaz ak fantom son poul gaye wi m te di sa nan yon emisyon lè lè fantom pase ou kwaz avèl son poul gaye lèl bwè tafe li deraye men avan tou se yon ayisyen natif natal kiyès ki arete misye se dominiken. Sa vle di moun sa yo pa jwenn renmen nou pask dominiken pa jwenn renmen nou fantom te di ou TT kisa ayiti gen egri kont ayisyen konn ou pa konnen frèm dominiken egri kont ou paske jisteman gen ou gon telefòn li pa genyenl se tout sa ke ou pa viv papa sa vle di misye gen dwa ap fonksyone lòt bò la. Dominiken yo ki otou de misye ap byen mennen e moun ap vin kote l, moun ki soti nan dyaspora ap vin kote l, ki kanpe ap gade respè para pa Fanto. Misye gen studio k ap fonksyone l. Sa sifizan pou gen moun ki egri kont misye. Ou konprann sa m di w la byen. Lòt bwa de bwa ap fè yon ti kòb rapidman. Nèg m gentan santi gen gwo kè. Sa se yon eleman enfòmasyon. Sa va sifizan, jisteman, pou n kapab di se sa, te kapab avanse pou arete misye. Moun gen dwa toujou konplèt pou misye, men èske misye te fè yon bagay, èske fè yon zak, èske enplike nan yon move koze? Non, nou pa konnen ki sa bagay la ye. N ap tann sa jounal dominiken ap di. N ap kontinye chèche enfòmasyon tout kontak ke nou gen bò kote pa nou. N ap chèche konnen ki sa dosye a ye. Epi n ap pote tout detay pou ou san twòp difikilte. Michel Martelly, sonje vandredi dènye, dènye emisyon m te fè m te site misye. Rezon an paske misye ILCC ki soti yon nòt, yon rapò sou misye ki fè konnen pou koripsyon, blanchiman dajan nan rapò sa k soti nan ILCC a. Rapidman, yo sezi wè kèk moun ki gentan sezi kòm kwa ki vle pran defans Martelly avèk Laurent Lamothe pou atake direktè ILCC a sou baz ke se Laurent Lamothe ki voye misye. M vle pou nou konprann nou menm se yon pèp fou. Malgre nou dezabwa, nou pa met tèt nou sou zepòl nou pou nou konn kisa bagay la ye, yon rapò plis ke 40 paj. Vendredi a m te ba nou yon ti lòsyè ladan l. Kote misye gen yon pakèt byen eksetera ki pa deklare, anpil milyon eksetera ki pa deklare. Mentnan, jodi a la menm pou nou konprann, pou m bway dekouvri, gen yon enfòmasyon ke m chèche, Inyon Ewopeyèn ki pran sanksyon kontre. 3 pèsonalite ayisyen, pami yo Joseph Michel Martelly, ansyen prezidan, tande peyi a, tande peyi a, pou finansman gang ak zam, blanchiman dajan, lajan petro karibe, ki gentan awoze, se rapèl ke m fè, achiv yo la, m fè rapèl, se pa mwen ki te pale, achiv yo la, Linyon Ewopeyèn, Menm pa fè anyen ki mal. Se achiv yo k la ki fèm ap rale yo lèm bezwen yo se pa mwen tande. Men sa yo pa nouvèl. Pou yon nouvèl nouvèl fòk li nouvèl. Yo rele sa se yon kominikasyon dè chyen ze kraze. Tande byen Donaria Duvene. Donk pou nou konprann, Inyon Ewopeèn pran sanksyon kontre kont 3 pèsonalite ayisyen, pami yo ansyen prezidan Joseph Michel Martelly, pou finansman gang kriminèl yo an Ayiti, trafik dwòg an Ayiti, Konsèy Inyon Ewopeèn nan pran nouvèl sanksyon kont 3 moun sila yo. jounen jedi jounen lendi 15 desanm 2025 lan. Moun sa yo se Michel Joseph Martelly ansyen prezidan peyi Dayiti. Yo gen Youri Latortue ki se konseye politik fondatè epi ansyen konseye politik prezidan an, ki t ansyen prezidan sena a, ansyen senatè de la repiblik. Plizyè repriz, ki se tou manm fondatè pati politik Ayiti an Aksyon, epi Rony Celestin, ki se òm dafè trè koni, trè pwisan nan peyi Dayiti, ki te ansyen palmantò, ansyen senatè depatman Sant. Mete sou sa, Inyon Ewopeyèn pran sanksyon kont Genk 5 Segonn. Gen ti enfòmasyon Linyon Ewopeyen gen nan men yo. Si w wè yo lage l konsa, ou pa bezwen konnen sa k sou gòd la la a. E nèg yo pa egare, yo pa fin egare. Yo gen achiv nan men yo tou. M kite sa pou nèg pa di se mwen k ap bay fo nouvèl, se mwen k ap fè koze isit papa. M pa fè anyen, s on nouvèl mwen wè, m ap bay li. Se Linyon Ewopeyen ki ba l sanksyon. kont 3 pèsonalite sa yo. Anplis sanksyon sa yo, donk, 2 mesye sa yo plis Michel Martelly, Riiu Latortue, Rolin Celestin, nèg sant. Mesye, nèg sa yo pa alèz non. Nou panse sanksyon pa ap travay? Ou kwè chans Youri pa genyen? Èske se verite y ap bay sou Youri Latortue? Tout kote, tout kote Youri la wi. Gade yon pwoblèm nan peyi Dayiti. Gen jan w ap viv papa. Pito w pa t janm viv non. Gen jan komsi wap viv ou te pale nan politik ou popilè ou trè koni epi ou nan sitiyasyon an kounya la menm yon pen nèg sa paka manje non gen moun ki minimize sanksyon yo non pa minimize yo non majorite nèg ki sanksyone la lèzetazini sezi tout byen yo wi men yon biskit nèg yo paka achte non si yo rive yon kote non. Mwen renmn koze a frè kap prezante emisyon wi majorite nan yo la wi majorite nan yo la blan sezi tout byen yo moun gwo nèg kap plenyen nan peyi a wi ki anba sanksyon lèzetazini kanada lafrans wi menm yon biskit wi menm ameriken yo paka yo paka achte non egare yo ye li gontan konnen lap anba sanksyon li pa gen anyen sou nonl. Li pa gen anyen sou nonl. Pa gen anyen l k al achte non. Menm si w wè nèg yo ap bagay, strès ap pote nèg yo ale. Ou menm la ki malere, ki pa gen yon pyas la, wè lèz pase nèg sa yo wi. Ou ka rive la, ou ka retire ti kat de kredi w e pou peye yon bagay, nèg sa yo pa kapab. Yo bloke tout bagay nèg sa yo, blan sezi tout wi. An, se sa w pa ta kwè. Enben Jovenel ap travay papa. Genlè tèt te Jovenel tèt anba. Youri Latortue pa egzanp. Depi lè sanksyon yo la yo tou kraze antrepriz ke li te genyen pou l ze a wi. Majorite sa pou Youri achte yo sa letranje pou l achte yo. Pa gen an Ayiti sa letranje l achte yo. Pa gen moun k ap fè tranzaksyon ak Youri Latortue. Se yon gwo bagay ki sou peyi a la wi. Nou panse blag kap fèt la. Sanksyon gen enpòtans yo, yo gen itimilite yo wi kounya la. Nou gen dwa ki toujou kesyone. Eske sanksyon sa yo menm vrèman yo gen matyè, yo ekitab, eske gen done. Gen anpil bagay nou pa ka plede pou yo. Gen nou pa ka plede. Bay yap di, sa pa vle di. Ah pa plede, bay ri koni. Bal koni de tous. Pa gen kenn kenn fo fim nan yo non. Pa gen kenn fo fim nan yo. Men sanksyon sa yo peze pa minimize sanksyon sa yo. Sanksyon travay tande peyi a. Donk m vle pou n konprann. Dezole pou sa. Yo di gen anpil anpil sanksyon kont moun sa yo. Linyon Ewopeyèn pran sanksyon kont geng Sank Sengot, ki chita kò l nan Vilaj Dedye nan Pòtoprens. Dapre Linyon Ewopeyèn, sa ak yo vize ogmantasyon vyolans geng yo nan 95 pousan nan teritwa kapital la, dwa moun ki pa janm sispann repete nan enpinite ki kontinye ap egziste nan peyi a, pou chak moun ki responsab krim sa yo nan peyi a. Sanksyon sa yo se pa premye fwa Lèzetazini, Kanada, Michel Martelly, Rony Celestin, peyi Kanada, nan dat 17 novanm 2022, pou enplikasyon gang, swadizan nan finanse gang ak sipò ak gwoup ame, trafik dwòg pou menm bagay la yo te finanse yo. Yo sanksyone yo ansanm ak zam koripsyon, destabilite. destabilize peyi Dayiti ak tout kòb ki ladan l. Yo sanksyone yo pou relasyon avèk gang, pou finansmen teworis nan peyi a, pou koripsyon, etsetera, destabilizasyon enstitisyon demokratik yo. Peyi Etazini atravè Depatman Trezò li menm, li te pran mezi restriksyon kont Aktè politik sa yo, ekonomik ayisyen yo ki lye avèk geng yo tou, ki relye avèk geng yo depi mwa oktòb 2022, Konsèy Sekirite Nasyonzini ki te mete sou pye yon rejim sanksyon ki vize kont tout moun ak entite ki menase lapè, sekirite, estabilite politik. Nan kominike sila, Inyon Ewopeyèn avize, akize Michel Martelly ak Youri Latortue, Èske moun sa yo ta bay zam e finanse plizyè gang nan peyi a pou pouse ajanda politik yo, epa pa w la, linyon ewopeèn, epa paske blan di l, epa paske blan di l, gen bagay k ap repete lontan, si m rive li n lan la, y ap pale de youri dwat wi, nèg blag la, se gen yon ti koze lan peyi sa non, gwo nèg gonayiv la, kòman misye rele ankò, misye yon aksyonè l ye wi, men kiyès ki te bay yo gonayiv wi, si w wè blan di l, Se pa paske blan pa konnen non. M pa paske kwè nan bagay sa pou m di sa pa nouvèl. Se bagay k ap repete chak jou nan peyi a. Konprann sa m ap di nou an. Lè se Inyon Ewopeyèn ki di l, ou wè tout laprès ap rele, li vin gen plis enpòtan. Bagay sa yo, si se nasyonal la ki te di l, pa t ap gen plis enpòtans. Ebyen ou konprann tande nan kominike Inyon Ewopeyèn akize Michel Martelly avèk Youri Latortue. Se de zanmi yo te ye wi konseye ak prezidan lèske yo te bèy zam se sal di wi se li map li wi pou nou ta dim pou nou pa dim fè koze yo te bèy zam finanse gang plizyè gang pou kapab pouse ajanda politik yo nan peyi a anpil kote ou wè gang nan peyi a se nèg politik ki mete yo Kounye a la, nèg yo kontre nèg yo ankò pou pwoteje enterè pèsonèl yo avèk ekonomik yo, asire kontwòl teritoral yo, e pa pawòl la. E pa blan repite repete tout istwa yo. Men blan repete tout istwa yo, pou yo pa di se mwen k ap fè koze. Rony Celestin li menm, yo akize pou enplikasyon nan rezo vyolans avèk zam, kontwole bank. Men pawòl la wi. Ebyen se yon peyi difisil, dega nèg sa yo t fè nan peyi a ap kraze peyi a, epa yo preske mare tout nèg yo kounya, epi lapolis ap travay pou nèg sa yo, nèg kanpe machin chèf la, yo konsidere kòm responsab oganizasyon teworis asasina jounalis Neyimi Joseph ki te denonse aktivite ilegal ak zak koripsyon yo, epa kozea linyon ewopeyèn ki bay li. Yo panse bagay yo pa pale. Yo tande tout radyo, yo tande tout moun k ap pale. Se anakè k ap radotè. Yo tande tout koze k ap di. Tantan ap pale. Nèg yo fin fè yon konplo, yo touye Neymi Jozèf. Apre sa, y al arete madan Kamo. Malerèz wi. Y al arete madan Kamo. Yo fè l pase twazan dèyè bawo. Pou te pran defans madanm sa pou n te fè sòti l deyal bawo men yo pa vle wè wilko jasmin non malfektè yo ye wi malfektè yo ye se gras a bondye nan syèl la avèk wilko jasmin emisyon sou enfo tv kanal nèg yo fin tiye neymi konnya yo arete madan kamo pandan l nan prizon mari l ki se karo li mouri nan kondisyon pou nou pa fin konprann. Poukisa yo arete madanm nan swadisan se pitit li kite ak Neymi nan machin yo arete moun pou moun kote nou konn wè moun bay sa yon limena yon jèn fanm yon si ta avèk yon nèg nan machin nan yon grandè kounye a nou arete manmanl pandan madanm nan nan prizon e se yon madanm li bèl madanm menm si lap pran laj li anfòm li anfòm li gen malè k rive l nan prizon wi Sa vle di tande peyi a. Nou fè malerèz la sibi 3 zan prizon. E moun sa yo gen anpil nan yo gen anpil respè pou Wilco. Mikro sa e pa de ede li de moun non. Yon pakèt ti malfektè vòlè kap radote ka di Wilco ap detri moun. Se sèlman pawòl vòlè kap pale konsa. Depi moun nan e kap di sa se alye gang li ye. Pa gen kenn sitwayen serye ki pa renmen mikro Wilco a. Depi moun vin ak diskou sa se alye gang li ye se ti vòlè a. Se ti vòlè micro sa li ede tout moun malerèz ki nan soufrans mwen wilko jasmin bwa micro m kenbe a bann malfektè tande peyi a yo raple ke Rony Celestin yo akize misye nan òganizasyon asina jounalis Neymi Joseph ki se ansyen korespondan radio mega ansyen jounalis paske misye te oze denonse, m te di sa nan sou Enfo TV Kanal, li te ekri yon tèks pou li te denonse Rony Celestin pou zak koripsyon ki nan aktivite ilegal. Sonje m te pase isi a eskandal ki te eklate ant Rouleau Joseph e Rony Celestin, se pa de koze ki te pale. Nèg yo di yo ap desann ti avyon dèyè kay, tout pawòl t ap pale. Gen gang 5 segond li menm. Yo akize l pou li menm pou vòl, pou kidnapin, pou kadejak, asasinay, estòsyon, piratri, blokaj èd imanitè, avèk trafik zam, dwòg eksetera. Donk mwen vle pou sanksyon yo sere. Yo jele tout byen. Yo koupe tout byen, tout lajan. Moun sa yo, gwoup sa yo ki konsène yo. ka genyen nan peyi ki fè pati Inyon Ewopeyèn. M te di nou sa, e pa mantò. Depi w wè yo gen yon ti kòb la, menm si w wè y ap pran w pòz, afè yo bon, mantò. Yo gen plis strès pase nou la. Yo pa ka pran w la ak gang yo ap tiye yo. Ou ka rive yon kote la, Legrand Martelly menm yon dlo pa ka achte pou l peyi, si l pa gen yon moun avè l, oubyen gen yon ti kas sou li. Foure men nan pòch, jwè m ka pase yon kote, m rale ti kat mwen, menm si l pa gen anyen. Li ka gon san dola sou li, m pi alèz pase yo wi. M ka rele yon ti kat mwen, m jis peye yo floup, m al travèse m ale. Nèg sa yo pa p vwayaje annik pase floup non. Si w ap vwayaje la, tout bagay gentan peye pou yo, pa gen anyen yo ka fè non. Pa gen anyen yo ka fè non. Tande, li pa gen anyen sou kont li la, retire tout bagay sou non l. Li pa egare. Egare l te ye? Yo jele tout byen l avèk lajan moun sa yo. Donk, yo gen entèdiksyon pou yo vwayaje nan espas Inyon Ewopeyèn yo wi. Nan Chan Elize yo kap ka pran kòb yo. Ou kwè yo ka al nan mach, yo pa p ka al gade Ayiti non. Ebyen yo pa t itil Ayiti anyen non, poukisa yo bèzen, poukisa moun sa yo madichon yo ye. Al gade mach, depi moun sa yo gade mach Ayiti ou pèdi wi. Al nan mach. Nèg yo entèdi yo nòmalman pou yo vwayaje nan espas Unyon Ewopeyèn nan. Entèdiksyon fòmèl pou tout moun sa yo, idantite sa yo, ke yo pe site a dirèkteman, lajan, byen, yo genyen, donk yo pap ka vrèman sèvi ak yo nan zòn sa yo gen resous ekonomik. Sa rete nan kad legal Unyon Ewopeyèn depi jiyè 2023. epi yo vin konplete sanksyon Nasyonzini yo te note fas ak imilyasyon ak imilyasyon volim sanksyon entènasyonal la. Gen yon gwo kesyon ki rete pou n poze, poukisa n toujou ap di sa? Sa lajistis ayisyèn rete an silans? Poukisa pa gen kenn manda arestasyon, okenn pouswiv jidisyè seye, pa gen kenn aksyon penal kòm nan peyi Kanada? TDH sanksyone ofisyèlman. Sa vle di pa gen kenn pouswiv, pa kenn aksyon penal. Peyi Kanada TDH sanksyone ofisyèlman. Peyi Etazini te Linyon Ewopeyèn ak Nasyon Zini. Pasivite sa poze kesyon sou endepandans sistèm dijistè ayisyen an ki ap alimante enpinite ki vin tounen yon mòd gouvènans enstitisyon paralize pandan ke ap sanksyone lòt peyi yo. Se ki sa otorite ayisyen yo di sou sa? Èske gen swivi k pral fèt? Pèsòn pa konnen. Sa ki sèten, se chak jou nou tande Nasyonzini, Kanada, eksetera. Michel Martelly anba sanksyon. Malgre tout frekan l ap fè la, li pa ka al Kanada la non. M pa kwè l ka ale non. Ou kwè l ka ale? Li pa ka ale Kanada. El Chimichal Abatala, paske bagay Kanada. Yo plen kòb nan men yo pa ke yo pa alèz. Kote map pale la, m gen dwa deside la m al boske lavi m, m ka vire m pou yon ti krèm. Nèg sa pa kapab non. Mwen jis pran machin mwen la gaz kole. M pa bezwen pral pran avyon non. Annik pran machin mwen. Michel pa ka fè sa non. M pi alèz pase nèg sa yo wi. Depi e nèg kap manye lajan peyi a ap mal wi. Yo tout ap fini la nan soufrans, nan kalkil wi. Ou pa wè konnya yo bezwen resisite Laurent Lamothe ki fin gagote 65 milyon dola vèt wi. Nan kache l ye la wi. Yo mete l deyò nan peyi Etazini wi. Laurent Lamothe. Kòm yon sitwayen epi yo mete w deyò nan yon peyi. Ou gen dokiman yo legal nan men w. La va pou yo mete w deyò Laurent Lamothe. Mezti me gen nenpòt 65 milyon ki gagote eksetera. Ki te la. Laba pou ou lwa lamòt. Bann vòlè bann blofè e moun siye kabite la pou al vin pouri zòn nan la kounye a la vin pran rezo la a vin pale an pakèt nèg ayisyen o lwa lamòt pale men kisa men ki develem li pale sa pwal di nou pat konnen epa l vin pale nou de stad stad yo anba lanmè kounye a lwa lamòt ap pase nou nan anba nan penten. Laurent Lamothe ap vin pase nou nan tenten. Nou pa konn sa k rele stad la? Bann bann bann enbesil, bann sòt. Alon pèp difisil papa. Stad ou konn ap gade tankou stad o Brezil wi. Kote k ta resevwa nenpòt 17 milya moun wi. Ki stad lap Laurent Lamothe ap pale la? Li gen 65 milyon dola ap fèt nan men ki fè fon wi. Kot pwogram ti manman cheri yo? Lajan petro karibe a nan menl. Yo metel deyò nan peyi lèzetazini wi. Son peyi difisil. Yon pakèt nèg gentan moute rezo a la, a di wilco ou pa ta fè sa, ki sesi, patata, pa sela. Laurent Lamothe se vòlè, Michel Martelly se vòlè. Nèg sa pa reme gang nan peyi a. Mwen m pran angajman mwen mwen mwen moun ko jasmin ki di sa. Se nèg sa ki mete peyi a kote ye la. Depi gon bon gouvènan, depi gon bon prezidan, bon nèg kap dirije peyi dayiti. Lajan petro karibe a la, li pa pèdi nan men boujwa li. Fòk nèg sa yo remèt kòb sa. Tout nèg ki te nan alantou Joseph Michel Martelly an 2011 lè li te fin prezidan, tout nèg sa yo se bon zanba kòd. Yo sipoze arete tout rejim sa a nèt. Mwen Wilko Jasmin m pran angajman m pou m di sa. Nèg yo fin kraze yon peyi wi. Avèk Laurent Lamothe, avèk Olivier Martelly, kote 25 stad yo? Kote 25 stad yo? Mwen m pran angajman m pou m di l kote 25 stad yo. Gen lè nou pa konn sa yo rele stad. Anben se yon gran plezi pou m di nou mèsi. Babay tout moun pou yon lòt videyo. A demen si Dye vle.